Hi bestie bonjour bonsoir koman w ye ou anfòm um well story paw la li gendwa pa gen part 2 konsa tou li gendwa gen part 2 so map eseye pa ale trò vit avèk ou nou prale trè kout ok um ou mande m esplike m kijan w te fè renmen ak premye mennaj ou a well Listen, m pa renmen pale de premye moun ki te nan vi m nan because sometime lè m pale de li, li bring back like bad memories, like li pote tout, I don't know kijan w te ka di l, tout memory ki pa t bon yo nan mind mwen. Sometime li konn fè m kriye because. Janm rave l te vin kite a M pap baw manti mwen still gen de fwa chonje l ok because yeah So premye moun ki te nan vi m nan mwen te renmen avè l la Mwen kwè mwen te gen 14 ans lè sa se lè sa m te tou resi fè ti kreve ok because m poko kreve tèlman konprann Destine So Umm. Yeah Kijan mwen te fè kontre avèl si on lè sou Facebook lè sa Facebook te konn banm anpil pwoblèm because yo pat dakò pou te gen like pou te gen Facebook fò te gen 18 ans that time so poum te ka gon Facebook so m te vin oblije fon Facebook sou on fake laj ki te 19 ans ok and then Facebook te vin kitem pase gen de fwa l te konn ap mandem ID poul wè si se laj mwen vre you know all that like tout bagay sa yo pitit. So one on jou But lè sa m pot ko M ka di m pot ko gen bab menm M pot ko menm gen bab So ou konnen m te jèn timoun And then But m pot ko konn met cheve M pot ko konn met list bagay sa yo Men Mwen te konn toujou fè zong mwen Tankou mete fo zong Epi lè fini Gen de fwa Gen de kote m konn ale Medam yo fè makiyaj nan figi m Bagay sa yo Epi lè konsa m fè ti videyo Men m te toujou kasez ou konprann. M te toujou kache l men kounya lè map gade bagay zòbiti m wè m pa bèl fanm I swear to God lontan m panse m te pi bèl fanm ki egziste sou latè men kounya map gade m di an an like what now so bestie epi yon jou mwen poste yon foto kote ke mwen fin fè sousi m pou kont mwen epi li kòmante anba l epi li di LOL. Mwah fried chicken ti gason pitit. Epi m di konsa, m di hello el tou. Epi kounya la li text mwen li dim hey, epi m dil hey. Epi konsa nou vin fè ti konvèzasyon, ti konvèzasyon, ti konvèzasyon, ti konvèzasyon, nou fè ti pale, ti pale. Epi kounya la nou la nap bagay. Kounya la li mande m laj mwen, li di ou pa sanble avèk laj ou di a non, m di poukisa ou di sa? M di m just gwo nan zo. Epi li di non ou sanble yon moun ki like pi laj ou pi ba ke sa bagay sa yo. Just banm verite. M still pa bal verite. So, yo di m pa pale de sa. I'm not supposed to talk about it. Like, so m pap ka bon map koupe moso nan sa m ta pral di a because yo di sa se pa yon bagay pou m di. Ok? M kwè w konprann sa m vle di a. So, um, yeah. A tout sa, m vin renmen avè l. Epi m kwè m vin antre nan high school. Lè m nan high school, premye ane m ap antre nan high school, misye ki mennen m achte. Keyy like fè gran shopping pou mwen malgre m te still kay paran lè paran wap mande kotem jwenn bagay sa yo m di konsa e menaj mwen k ban mwen ou konprann misye mennen m achte like pran lari avèm premye moun mwen bo nan atè New York nan Manhattan like m pat santim comfortable ok m pat santim comfortable like. Lè lap mache avèm nan lari. Kòman ou ka fimen bòz alantou a la? Se poutèt sa m pa renmen kite fenèt mwen ouvè. You see this? Yes. Nan lari Manhattan pitit. Mesye Kebe menm. Se bo. Like m si, li gen yon kote li rive li di, èske ou pa santi comfortable pase m wap pede mare kò? M di non because e premye fwa m ap bagay sa yo. M di ah, li di ok just relax ou. Ok, gen yon pakèt bagay pitit li li montre fè l. Epi nou la, nou la, nou la, nou la. Nou fè ti diskisyon, nou kite, nou konn si nou kite blayi. Mwen menm m son moun pwoblèm pitit. M gendwa avè w la jodi a, m leve m fè zen avè w, m di w m pa avè w ankò. Like it's not, it's not like e pa renmen m pa renmen w non, m son moun ki toksik. M kwè pou m ka jwenn yon nèg, fò nèg sa ta nan menm po avè m, ou konprann? Menm si nou goumen, nou fè zen, nou still konnen n ap ansanm but e pa tout nèg ki ka pran chalè sa. Gen de nèg lè w ba yo chalè sa pitit se ale yo tou ale, you know. Seyè. Mwen te kontre avèk misye, se te sou Facebook jan m di w la, epi nou te vin fè yon palan de dezan, dezan yon ti relasyon. Ki fè mwen ak misye te vin kite, se paske mwen te konn gade moun sou aparans. Se se sa k fè m di w m pa renmen pale de sa because lè m ap pale de sa li touche anndan m because si se kounyeya. M pa tap janm fè sa epi ou wè sim te rete avèk misye I swear to God pitit m tap gen tout sam bezwen nan lavim aprè Bondye ok m tap gen tout sa like lèm lèm di w tout sa bezwen kay machin ou wè mwen ki pè kondi a nèg sa tap pousem poum te fè tout bagay pitit men kounya li marye ok li adopte timoun which is sad sometime li konn. Gen de fwa l konn like afè m, li konn text mwen hey kòman w ye, kòman w ye bay zanmi m like m anfòm. Se sa k fè kisa m te fè, m te leve m t al ekri non l sou mwen lè m te santi men sa e ok sa se te premye tatou m, sa se te premye tatou m, sa te vin dezyèm tatou m. Misye te rele Justin. Oh my God, ok. Se mwen te vin al fè like nan ladan. Ki sa ki fè mwen te fè mwen kite avè l? Lontan, li te just, li t ap vann, li t ap vann ti bagay nou konnen mwen konnen an. Ti bagay ki, nou konprann bagay sa. Li t ap vann li. Epi bon te patap vann ni pou li tap vann ni pou boss li. Epi kounya la gen de fwa lèm bezwen lèm tankou lèm wè zanmim gon bagay ou konnenm te fèk antre nan high school map bal chay lèm dim bezwen sa because se lik te mennaj mwen e lik premye fè bagay avèm ok so li te dim tout sam bezwen lap ban mwen bagay sa yo epi lèm ap bal boustè li dim bal tan semèn tan semèn mwen menm paka tann Epi gen defwa li di m o Like m potko nan Janet non pitit m te rele Steve Li di like Steve fò pasyan E mwen k di w tèl lè m ap ba w l tèl lè But gen defwa vre lè yo lè l di m tèl lè a li ban mwen Ou konprann But m te vin santi m bezwen plis E sa fè kounya m just relax mwen m pa gade moun sou aparans Epi gen yon fwa Yo te konn ap vin pik up moun nan bèl machin devan lekòl. You know gen staff m pa janm di nou non and then mwen menm ki te bezwen foule m yon jou epi kounya la m ap di timoun yo m gen mennaj m gen mennaj m gen mennaj epi kounya m di yo yon lè fò l vin pikòp m lè mwen vin pikòp mwen lekòl la a nèg vin pikòp mwen nan yon vye bout machin ou menm nan m santi m nève anndan kè epi kounya la yon lè. M just like li youn nan lwa yo te monte mwen, lwa m di w m toksik la, m leve yon jounen m santi m gen anvi fè zen avè l epi nan fè zen an gen de bagay m di l m pat sipoze di l ok kote m te di konsa ou pa gen kay ou pa gen like kay zanmi w ret epi m di l yon pakèt bagay epi kounye a la li vin wè m nan aswè li kriye l kriye l kriye l kriye l li di konsa m pa gen pwoblèm nou ka toujou zanmi but nou pa ansanm ankò like li pa di m nan telefòn li di m nan vizaj mwen m di ok cool m pa kè m pat janm pran sa pou anyen ok. Se nan like si mwa desla pitit epi yon lè li di m sot deyò a. M di poukisa? Lè m sot deyò pitit m me separe nan yon machin when I tell you machin heheheh vakabon parèt nan yon bèl machin vakabon chanje like se yon moun klè l te ye like li pa t nwa non like an n di yon moun wouj li te ye vakabon vin pi wouj vakabon tout kò l se tatou when I tell you I was like. Epi kounya la li di m vin ale m pral montre w bagay. Paka pou achte kay. Paka pou achte machin. When I tell you kay, e pa ti kay. Kay avèk gran lakou. Ok? Li di m konsa, epi lè tout lè ap montre m, lap montre m papye l, tout bagay li. Li di m konsa pa janm gade moun sou aparans, lavi sa pap di w. Li di, Menm si m pa pa voun kòb, but m ta swete lè w grandi, si w pa mouri, ou grandi. Kenenpòt moun ou ta jwenn, pa gade w sou aparans. Pa di paske entèl pa gen sesi, pa gen selotbò, bagay. You know? But, that's it. Just mande m sa w ta vle konnen toujou. I don't. M pa anvi pale de, m pa anvi pale de sa because li vrèman tris pou jan m t ap viv la, pou jan l t ap viv avè m and then pou jan m te pran l, m te just pran l kòm yon moun lè m bezwen yon bagay pou l ban mwen l paske m te konnen l te gen ti mwayen but ou konnen lè w ap vann ti bagay sa yo pitit ou gen ti mwayen, ou gen ti kòb ou konprann, l ap vann ti bagay sa yo epi l ap fè ti bagay ti bagay m konnen m konnen an. Yeah but kounye a li marye avèk yon masisi ok and then li adopte timoun yeah but.